Seleksyon brezilyèn nan de Vinicius Junior e Carlo Ancelotti ki kontinye ap fè wout li nan konpetisyon sa ki se la koup di mond 2026. Vinicius Junior ki ap jwe yon gwo koup di mond, yon koup di mond estrawòdinè e yon koup di mond ki ap make listwa pou jèn brezilyen sa a, vrèman depi nan konferans de près. Avan konpetisyon sa te kòmanse, ou santi deklarasyon Vinicius Junior te fè a, se rasin sa k ap swiv li. Kote misye te deklare, Nou pa bezwen favori pou nou ranpòte koupdimond lan, nou se Brezil. Lè jwè a kanpe di w nou pa bezwen favori pou nou ranpote koup di mond lan, nou se Brezil, se tou nòmal. Lè w ap pale de Brezil, w ap pale de meyè ekip nan mond lan. W ap pale de meyè seleksyon nan mond lan. Jiska mentnan kote n ap pale la se ekip ki ranpote plis konpetisyon sa ki se la koup di mond. E Vinicius Junior avèk yon nimewo karismatik nan do l, li k l ap fè listwa pa l avèk seleksyon brezilyèn nan. Menm jan lè l te anndan ekip Real la, Carlo Ancelotti te pran tèt ekip la, se tou nòmal. rela desizyon ou te konn pran sou tèren e ou t ap viv yon lòt reyalite de ekip Real la ala manyè de Vinicius Junior. Ebyen se nan menm sans lan tou, anndan ekip sa ki se ekip seleksyon brezilyèn nan ke Carlo Ancelotti konnen jwè sa a san pou san, L ap chèche tout fòmil pou l kapab fè nou viv yon nouvo Vinicius Junior anndan ekip sa ki se ekip seleksyon brezilyèn nan. Menm jan Carlo Ancelotti lè l te fenk pran tèt ekip la pou yon rapèl paske tout sa k bon Li gen anpil sinifikasyon dèyè l. Carlo Ancelotti te di, Kòman fè pou Vinicius Junior ap jwe meyè foutbòl li avèk Real pou l pa kapab bay rezilta anndan ekip brezilyèn nan? Ki sa k pase? Fòk m bat kat la pou m wè. Ebyen, e sa n ap viv la a? Se sa nou ap gade la a? Se sa nou santi k ap fèt pa bò kote de jwè brezilyen an la a? Paske se inesplikab. Paske se vizyon. Ou kapab di, Carlo Ancelotti ki pa itilize Vinicius Junior menm jan tout moun yo itilize l. Paske kite m di w, yon antrenè, li jwe yon wòl estrawòdinè nan karyè jwè a. Paske si jwè a te kapab jwe pou kont l, yo t ap inikman lage l sou tèren. E jan m di w deja, Carlo Ancelotti pa janm itilize Vinicius Junior kòm elye goch. Jamè! Jan Vinicius Junior toujou alèz, lèl goch li pou li, antre nan aks la pou li, e gen de pafra lè w wè Vinicius Junior, ou wè l kòm atak, kòm 9. E m pap baw manti, mwen menm, respè pa m pou Carlo Ancelotti se estraòdinè. E se sa k fè mwen menm, klè, klè klè klè klè klè, silvouplè Carlo Ancelotti pa chanje pwojè ekip la. Paske ou pa ka gen yon pwojè ki kwit konsa, a la manyè de Vinicius Junior pou w ta di w pral chanje l nan wout. Wi tout moun kapab retounen anndan ekip la. Nou klè paske nou bezwen plis pou n kapab fè batay la. Men, moun k ap vini a l ap pote yon ranfò, m pa pral kraze pwojè m nan pou ou. Klè! Paske se pa non w ki fè w toujou la, men se sa w kapab ofri. Foutbòl la se sa l ye. Sa w kapab ofri, lidèchip ou kapab mete sou tèren, sa m kapab jwenn nan men w, sa m bezwen aktyèl la, èske w kapab ba mwen l? Se sa ki klèreman la a, wi n ap avanse ansanm avèk li. E se sa k fè mwen menm mwen di Carlo Ancelotti t sipoze kontinye avèk menm pwojè sa a de Vinicius Junior. Paske lè w ap gade tout gòl Brezil make yo, Brezil make 7 gòl, Vinicius Junior se li menm ki enplike sou tout wi gòl yo. Tout gòl yo nèt. Se sof ke gòl Matheus Cunha fè yè a, ebyen misye pa enplike a san pou san ladan l. Ou pa la non. E se sa k fè mwen kwè tou nan fason ke mwen wè Carlo Ancelotti ap chèche yon amelyorasyon espesifik. Anndan seleksyon brezilyèn nan, avèk Vinicius Junior, la a pa gen nil dout, mwen kwè oubyen mwen santi pwojè sa a se yon pwojè ki kuit, pwojè sa a se pa yon pwojè ki ap vante nan sans ke mwen menm ou menm nou te kapab pral eseye swiv, eseye aanalize ni de prè ni de lwen otou de batay sa a. Ebyen atakan oubyen elye brezilyen an genyen li ap mennen nan konpetisyon sa vrèman kise ebyen re la koup di mond 2026. Kounye la jan mwen di nou deja moun ki fè tout sa kel kapab fè yo li rele jwè sa ki se Vinicius Junior. fè tout sa kel kapab fè li pran ekip la metel sou dol li pran ekip la fè tout sa ke mwen menm ou menm nou te kapab ap rete tann yo pou li dir ebyen ou konnen kisak pase la a fòk nou jwenn pi bon posiblite pi meyè opsyon pou nou kapab arive kontinye bay sa ke yap rete tann otou de nou menm. e se sa ke mwen kwè tou, si misye kontinye moutre ou sa l kapab e byen ofri, si misye moutre ou ki sa l toujou kontinye kapab bay, he m p ap ba w manti, pou Vinicius Junior reyalize rèv li ke chak fanatik yo ap rete tann otou de li, se nan moman sa la a. Se nan moman sa pou l kapab reyalize rèv li. Se nan moman sa pou l kapab arive kontinye fè sa ki ap l ap rete tann nan. E gon bagay yo di w, bay piti pa chich. Nou pa bezwen make pil. Men, si tanzantan nou kapab kreye de opòtinite pou nou avanse, sa yo ankò mwen kwè se se kapab meyè posiblite nou toujou ap rete tann, nou toujou ap rete swiv, nou toujou ap analize Relèv meyè yo pot sòti reyèlman pa bò kote 2 jwè brezilyen an. Genyen medya brezilyen yo ki pa sispann fè elòj pou jwè sa a vrèman ki se Vini. E mwen santi tou se tou nòmal pou yo wè e byen la reyalite vrèman de jwè sa a ki se Vini. Kounyè la m panse aprè kalifikasyon seleksyon brezilyèn nan, se rete pou n rete tann avèk ki ekip li kapab vrèman pral pral kwaze nan kad de 16 zièm de final. Avèk ki ekip nou kapab di ekip brezilyèn nan pral eseye afwonte? Men m baw garanti nenpòt ekip ki pral kwaze Brezil la m pa kwè li ap pi bon opsyon pou ou non. Pase sa menm dwe pa pi bon opsyon pou ou. Humm avèk Vinicius Junior fizikman ou santi ke misye ap repran fòm ni, sak fèm di w fizikman li ap repran fòm ni, ou kapab al yon konpetisyon imedyatman se pa lè w rive a ou tou eklate. Se timidman timidman ou kapab pral santi ebyen kisa w kapab pral pote l deplis anndan ekip ke w ap jwe a. Ebyen se sa a mwen kapab di oubyen ni mwen menm ni ou menm nou rete kwè meyè chanjman yo, yo pral fèt an reyalite ou an gwosomodo pou jwè sa ki se vrèman Vinicius Junior. Nou pral gade kelke lòt match ki te jwe, kisa ki te fèt, kisa ki pou kapab Gori di l tou a 100 pou 100 pa bò kote ebyen ekip sa vrèman ki se seleksyon brezilyèn nan. Ebyen nan konpetisyon sa Kelly ap jwe. E Vinicius Junior tou ki pwofite bat pwòp rekò l oubyen ki egale rekò lejand dè brezilyen yo, ebyen nan videyo sa tou nou pral pale w de rekò sa ke w sipoze konnen, ebyen pa bò kote vrèman ekip sa ki se ekip brezilyèn nan pou le moman la ki ap fè pale de li. Pou le moman la ki ap mete koze atè. Pou le moman la n ta kapab di nou nan moman pou nou ap pran sant yon lòt Brezil. Se sa ankò ki trè enpòtan, se sa ankò mwen panse eben nou ap viv yon lòt reyalite, 2 jwè sa tou ki se Vini. Neymar Junior ki te moute nan match. Neymar Junior te moute, mwen panse tou gon bagay pou nou fon ti pale sou sa tou. e nou pral pale de sa nan videyo sa. Avan n kontinye kòm abitid m ap tou di chak grenn fanatik mwen yo mèsi ki abòne, ki pataje, ki layik. Ou menm k ap tande, k ap gade, se lage videyo sa nan plizyè gwoup, fè plis moun retwouve travay sa ke mwen menm ou gentan konnen. Depi Granmèt la ba nou ti kal lasante a. M ap fè tout sa ki enpòtan pou nou kapab rete konekte ansanm avè w. Paske m di w sa deja, rèv mwen se enfòme w e rèv pa w tou se abòne epi pataje l. Genyen Carlo Ancelotti, depi l pran tèt ekip brezilyèn nan, ke tout moun te kapab di klèreman, ebyen, se te kapab meyè plim ki te sou gato a. Se meyè seriz nou te kapab jwenn nan reyalite ke nou te kapab pral rete tann nan. Men pèp brezilyen an te toujou kwè nan lidèchip Carlo Ancelotti avèk Vinicius Junior paske yo konnen klèreman, Se vrèman Carlo Ancelotti ki fè nou ap viv reyalite sa pa bò kote vini. Men pou le moman la, nou nan kote pou nou kapab di eske rèv Carlo Ancelotti a sou wout pou reyalize avèk Vinicius Junior. Anndan ekip Real la, nou kapab di se. Karo Angel. Sak fè mwen di nou nan wout pou nou wè eske rèv sa ap kapab reyalize. Anndan ekip Real la, moun ki te fè nou viv moman estrateji sa ke li te mete sou tèren avèk Vinicius Junior, li rele Carlo Ancelotti. E, jan mwen di w deja, Lidèchip ke Carlo Ancelotti kapab toujou ap itilize pou jwenn meyè vèsyon de jwè sa ki se Vinicius Junior, nou nan moman la a pou nou kapab ap viv li. E lè nap pale de la koup di mond, nou pa pale de nenpòt konpetisyon silvouplè. Nap pale de youn nan konpetisyon seleksyon brezilyèn nan bay plis valè ki egziste nan mond lan. Paske, w ap wè, nan patisipasyon ekip brezilyen nan sa te fè anpil pale nan medya pou yo di w, Brezil pa ka Brezil pou l fè tout tan sa pou l pa ranpòte lakoupdimond e se sa k fè Vinicius Junior ki ap jwe mondyal sa avèk ekip Brezil la e Carlo Ancelotti. Paske m pap kite Carlo Ancelotti dèyè. Se Carlo Ancelotti ki vini vrèman ak vrè lidèchip Vinicius Junior a. E Vinicius Junior pwofite moman ke li nan men antrenè ki fè l plis konfyans pou l kapab avanse a. E nòmalman pou l kontinye jwenn sa mwen menm ou menm n ap rete tann nan. E se sa k fè. Ou tou de nenpòt fason, de nenpòt mwayen an, nou kapab di l, pou moman la a, monchè pa gen dout nan sa. Sitou, mwen kapab di l tou, jwè sa a ki se Vinicius Junior, Carlo Ancelotti pa gen pozisyon ke nou kapab di li menm, li pap, li pa kap, li pap itilize Vinicius Junior pou l bay rezilta. Kite m di w. Li itilize l kòm yon egzanp wi. Kòm defansè santral Vinicius Junior ap fè efò pou l bay rezilta paske l konnen antrenè sa a ki sa l ye. Li itilize l nan nenpòt pòs sou teren an l ap kapab bay rezilta. E se sa k fè tou si n nan la a nou wè l. Se sa k fè tou, sa n ap viv la, sa n ap gade, sa n ap rewè kòm opòtinite a, nou ap nou ap viv yon lòt bagay de misye vre. Tout sa yo, li rele lidèchip, e Vinicius Junior e Carlo Ancelotti. E se sa k fè m kapab di l, nou rete kwè, ebyen, wout la ap kontinye fèt, n ap kontinye viv, n ap kontinye kapab retwouve la meyè sansasyon de jwè sa a ki se, ebyen, Vinicius Junior reyèlman avèk ekip sa a ki se ekip brezilyèn nan. Kote. Pou le moman la, pwòp rekò pa Vinicius Junior l ap kontinye mete avèk ekip sa a vrèman ki se ebyen seleksyon brezilyèn nan. E rekò sa yo, mwen kapab di w tou, se de rekò trè trè trè pwofesyonèl e trè trè satisfè anvè de fanatik Vinicius Junior yo. trè rekonesan ebyen pou yo kapab di w nòmalman se sa yo nou bezwen reyèlman se sa yo nou bezwen oubyen nan lidèchip nan meyè posiblite nan meyè altènatif ke nou kapab di nou pral rejwenn sou tèren yo wi Vinicius Junior nan posiblite pou l ba nou l paske kite m di w Repons sa Vinicius Junior arive mete a tou pou m pataje l ansanm avèk ou pou w kapab gen yon ide a san pou san. Vinicius Junior vin senkyèm jwè brezilyen ki ari nan listwa Seleçao a ki eli senk alò twa fwa youn dè lòt meyè jwè de match lakoup dimond. Genyen. An 1970, se jwè sa ki se ebyen Jairzinho ki te arive fini meyè jwè lòm di match 3 fra youn dè lòt, Romario 94 3 fra youn dè lòt, Ronaldo, n ap pale de gwo Ronaldo ebyen e Rivaldo. an 2002 ki te arive fè sa pou seleksyon brezilyèn nan e Vinicius Junior li menm li vin retwouve l an senkyèm pozisyon nou kapab di sa se lè gran fè ou de travay Vinicius Junior ap kontinye bay avèk ekip sa reyèlman ki se ebyen seleksyon brezilyèn nan. Sa vle di, jan mwen diw deja, pou le moman la nou kapab di ok, tou va byen pou jwè sa ki se Vinicius Junior, ok, travay la ap kontinye fèt, e byen pou ekip sa ki se, nou kapab di, seleksyon e byen brezilyèn nan, se sa, Monchè ki relew mete ekip sou do yo mete ekip la oubyen pote chay la sou dow pou kapab avanse ansanm avèk li se sa wi se sa ke nou kapab di oken moun pat janm espere se sa Vinicius Junior ap arive fè avèk ekip sa ki se ekip brezilyèn nan. E m pap ba w manti, gòl Vinicius Junior yo elimine yo pa arive ba li la, mwen m pa wè ki pou rezon yo arive vrèman fè yon mechanste konsa avèk jwè sa ki se Vinicius Junior. Kite m raple w, Vinicius Junior kalifye ekip la janm diw deja e misye kontinye ap fè poze la m panse trankilman misye repoze l la Real fini alò ekip Brezil la fini an tèt 7 pwen plis 6 Maroc dezyèm plis 3 Ecòs twazyèm plis mwens 3 avèk 3 pwen Ayiti lakou lakay nou cheri pa nou pou elimine ebyen nap rewè ankò sil posib aprè yon 4 ran se sa nou kapab di vrèman ebyen ki pase otwou de ekip nou an vrèman kise seleksyon ayisyèn nan jan mwen menm ou menm nou te kapab ap rete tann men malerezman se pa sa ki arive fèt Malerezman se pa sa ke nou te kapab ap rete viv la, nou gade pa bò kote e byen ekip brezilyèn nan. Kounye la jan mwen di l deja genyen jwè sa ki se Neymar Junior ki de retou. Neymar Junior ki de retou anndan ekip la m kapab di w sa klèreman, Carlo Ancelotti pap chanje pwojè ekip li a. Carlo Ancelotti ap kontinye nan menm reyalite ke mwen menm ou menm nou kapab pral viv avèk Vinicius Junior e m plis kwè Vini jwè sa ki se Neymar l kapab youn nan moun ki ki ap pote sipò l men se pa konprann nou konprann Carlo Ancelotti pral kraze pwojè a e ou pa kraze pwojè ekip k ap genyen Olye ke ou kraze pwojè ekip k ap genyen, se ranfòse w ranfòse lidèchip la. Se ranfòse w ranfòse meyè opsyon an pou w kapab avanse. Pou vini, premyè match, 8 pwen, yon gòl ki te fè ekip Brezil la jwenn gòl egalizasyon an. Dezyèm, yon gòl, yon pas desiziv fini 9 pwen 2 L'homme du match toujou. Twazyèm, 2 gòl. E e li tap fè 3 wi se apit la ki arive manje bòl li a e misye tout match sa yo li voye yon repons klè bay advèsè l yo e nou rete kwè tout bagay prale nan sans ke mwen menm ou menm nou kapab pral rete tann pou jwè sa ki se Vinicius Junior ki genyen yon lidèchip Estraòdinè yon leadership jan mwen menm ou menm nou te kapab pral rete tann nou te kapab pral viv yon pi bon reyalite anvè 2 jwè sa kise ebyen Vinicius Junior nan konpetisyon sa e kite m raplew Brezil ki pran yon sèl grenn gòl, se te Mawòk ki te ba li l, men apre sa 2 match Brezil jwe yo, sou papye ekip yo te fèb kont ekip brezilyèn nan, nòmalman tout bagay prale mye pou le moman la. Nou espere ke tou va byen, nou espere ke nou jwenn sa mwen menm ou menm nou ap rete tann, nou ap rete swiv, nou ap rete gade anbè de jwè sa ki se Vinicius Junior pou kapab kontinye bay sa ke mwen menm ou menm n ap rete tann nòmalman pou jwenn pi bon posiblite, pi meyè reyalite ki vin genyen an sou tab la la a, ke pa gen dout nan sa, nou panse ke tout va byen pou ekip sa a nòmalman ki se, ebyen, seleksyon brezilyèn nan. Se sa ankò ki vin laperyorite de mwen menm ansanm avè w. M panse ekip la kalifye, Vinicius Junior kalifye ekip la, ann kite sa la, n ap rete tann, n ap rete swe. Ou menm, di m kisa w panse, abòne epi pataje.